Sa nou wè la, nou wè se prezidan Jovenel. Konprann? Nou wè se prezidan Jovenel. Eske nou panse opozisyon ka ba Jovenel presyon nan Gonayiv? Se yon prezidan k ap fè bagay. Men menm Jovenel m avè w san pou san ou wè sam di w lan nèg opozisyon yo se gang yo ye se tenten yap pale konprann men nou apwouve nèg yo la ke pa gen anyen nou paka fè la konprann gade sa kap fèt la nou nan figi nèg yo konprann nou nan figi nèg yo menm. Yes mesye, se sa map di nou, neg yo panse yo ka ba prezidan Jovenel presyon. Konprann? Prezidan Jovenel gen peyi a nan men l. Konprann? Prezidan Jovenel gen peyi a nan men l. Konprann? Kisa, kisa prezidan an fè? Pou yon nèg ap atake l. Konprann? Nèg yo yon peze. Konprann? Nèg yo yon peze prezidan Jovenel travay. Konprann? Kisa pou nèg la te fè ankò? Yon peyi konsa menn. Konprann? Konprann? Nèg yo panse Jovenel te ka bay peyi a 7 fevriye. Mesye m tap ri nou mesye. Ou pa wè sa m te di prezidan Jovenel? Mache arete nou. Mache arete nou. Don kato m te pini w pale. Yo tap mare w gason m. Konprann? Nenel Cassy, André Michel, nèg sa yo si yo pa poze yo, nèg sa yo te gentan mare lontan. Si nèg sa yo pa poze yo, nèg yo gentan mare lontan. Konprann? Si nèg sa yo pa poze yo, nèg yo gentan mare lontan. Konprann? Pa ka yon peyi menn. Konprann? Yon peyi nèg yo genlè panse peyi a son peyi bòlèt menn. Konprann peyi a gon prezidan mesye, fò nou bal lè misye pou prezidan an travay. Nou genlè panse peyi Dayiti se pou nou mesye. Mesye met granmoun sou nou. Prezidan sa menm son tèt son tèt poul li ye son tèt pete nou fèl sal vle oh le 7 fevrier poul ale nap met prezidan mesye nou paka bay jovenel presyon mwen di nou sa nou paka bay prezidan jovenel presyon jovenel la pou 2022 jovenel la pou 2022 nou youn paka ba prezidan jovenel presyon mwen t di nou sa. Konprann? M te di Jovenel, mare nou. Kou l kòmanse mare nan nou menm, n ap bay, n ap bay peyi a. E pou Don Kato, depi Don Kato ap estène, y ap vin mare, ou wè Jean Guy Philippe Etazini la, se konsa y ap vin pran Don Kato. Don Kato, Ameriken bezwen Don Kato a mò! Don Kato, Ameriken bezwen w a mò, menn, pase. You fucking too much problem. Pase ou bay trop problem man. Pase on peyi pitit ou al etranje anpi ou menm wap bay peyi a problem e neg e moun ki ladann yo e chen yo ye. Youri Latorti e moun ki ladann yo e chen yo ye. Mwen pwen Andre Michel moun ki Ayiti yo sa yo ye e chen yo ye. Ou pwen? Moïse Jean Charles tout pitit ou al aletranje konprann wap vòlè kòb peyi a Jovenel ap mache mare nou paske gen yon ekip nèg nan pouvwa ki nan sektè prive a gen gwo kòb nan men yo kap mache ba nou kòb men Jovenel ap mache nou anpil nan nèg sa yo konkou Dimitri vorb ki dwe Ki ou pè jovenel fè dimitri vòb maron ou konprann dimitri vòb maron konkou jovenel gon pakèt nèg lal pral mare ki dwe konbe milyon dola ki dwe apn jovenel pral mare nou tout mesye nou mèt poze ok jovenel ap vin sou nou pa bay peyi a yon chans ou konprann ou kwè menm nou menm la nap menm don kato kap rele e babekyou gang pwedi se babe e don kato pa pi gro gang an ayiti ke babekyou konprann ou pa ka fè tout viw ou atis anpi pou wap vin bay peyi a peyi a pèp ayisyen fè viw lap sipòte w menm konprann ou pran pòz o komifo te konn baw kontra 60 mil dola ameriken sesi sela esak se esak fè w gen plizyè bagay no. Se kob peyi a neg neg nan nan sekte prive yo kap baw kob pou fè gang kap kap fè peyi a problem anpi kap bay peyi a problem anpi pitit moun paka al lekol men menm nou gen ti moun pa nou ayiti nou peye lekol pou yo lekol fè konbyen mwa fèmen anpi kou yo rive lekol la lekol la ap bezwen voye yo tounen pandiske ou gentan peye yon lekol konprann nou mechan mesye. Anpi kòb ayiti nan men nou sektè prive ap ba nou lajan jovenel ap mache mare tout nèg kap fè sa yo ayiti anvan jovenel ale m konnen anpil nèg ap pran kòd e mateli ap vini 2022 ap mare nou pi rèd mesye nèg opozisyon yo nou gen pwoblèm mesye nèg opozisyon yo Depi se nèg Depi se moun ki Anthony voye link YouTube ou anba cho a Anthony depi se moun YouTube mwen yo voye link nou yo anba cho a depi yon moun tape pou yo tou moute sou YouTube la ok cho a cho pa nou e pou sam fè cho a pou moun YouTube mwen yo pase Facebook la se ti pale m vin fèl aprann apre se pou moun YouTube mwen yo m vin fè cho a. Konprann? Ouvè kò nou nan cho nou, cho nou e pou nou li. Konprann? Yon peyi mesye, peyi a pa ka, nou pa ka fè peyi a mal konsa. Konprann? Mateli 2022 pi rèd mesye nan mouda nou. Men menm Mateli, Mateli te konn ap bay moun sodo, e Mateli te ranje wout sodo wi. Sodo se nan laboul m te ye wi, on nèg konsa, misye te met bagay manje tout kote nan peyi a epi chak mwa misye bay chak elèv m kwè 400 goud konsa, m pa chonje, on moun ki te chonje bagay sa fè m konnen konbe kòb anba elèv la. Mesye mateli 2022 nan figi nou mesye m pral vote mateli 2022 e m pral fòm ale pou m al pou m al pou m al pou m al anfas opozisyon pase nou nou bay peyi a pwoblèm twòp mesye konprann nou bay peyi a twòp mesye e bòsero li menm depi yon nèg ap fè vakabon ap fè gang m pa avè w. Pase opozisyon se kraze peyi a depi depi jiyè 2018 nou nou met yon peyi an otaj a no jou mesye nou ta benyen met peyi a an otaj jovenel mache mare nèg sa yo prezidan jovenel fò peyi a gon souf nèg sa wap pale de kidnapin se menm nèg opozisyon yo kap fè kidnapin nan peyi a epou prezidan jovenel mache mare nèg sa yo ok sa a m kanpe ladann. Anpi m pral ba nou yon ti mizik pou nou anmize nou. Konprann? On peyi, nou pa ka fè peyi a mal konsa. Konprann? On peyi, nou pa ka fè l mal konsa, mesye. Nou pa ka fè peyi a mal.